kòmanse ak premye eleman de fòmasyon sa a, n ap depoze valiz nou dirèkteman nan lakou Pòtoprens anben pou nou di w kòman Pòtoprens leve. Aprè Guy Philippe li menm li te di l pa pwal nan eleksyon anben e ayè ki te 10 la, 11 lan anben kote ke nou genyen e Arab la avèk ansanm avèk Joachis Nader anben ki ta deja fè konnen ke yo enskri pou Guy Philippe al nan eleksyon. Poze Guy Philippe kesyon, anpil jounalis poze misye kesyon e misye fè konnen ke Gen 2 pati, men se li pral eseye pale avèk Joachus Nader epi l ap bay plis detay avèk piblik la. E sa vle di ke Guy Philippe ap balanse, se kòm si l vle ale, se kòm si l pa vle ale. Men, se yon sèl bagay ke y ap tann, se kesyon de pèp la ki pou reponn ki di Guy Philippe ale nan eleksyon. Lòt gwo nouvèl nou pote pou nan emisyon sila, n ap depoze valiz nou nan Mwayen Oryan pou nou di w kòman ke Iran, gè Iran an li menm, li leve avèk. peyi Izrayèl avèk Etazini, Donald Trump lonje dwèt li byen long anbe sou minis e iranyèn nan ansanm avèk gid sipwèm nan anbe pou moman sila anbe selon e Donald Trump selon tou jounal ameriken yo anbe ta deklare anbe kote ke yo son cible anben kote ke pou yo bay pou yo pran tèt misye ankò e sa ap fè anpil gwo pale apre sa byen bonè anben kote ke Thailand anben kote ke lap eseye travèse avèk petwòl nan detwa òmond la anben kote ke ebyen espas sila. Anpil min nan selon eleman de fòmasyon yo anben kote Etazini ta fwape e divès navi anben pou peyi Iran e pou moman sila nap pale la anben kote Iranyen yo e yo ta demanti sa anben kote ke se 16 bato ki te deja ebyen pase anba flanm dife selon tout dènye e fòmasyon ke n gen la nan pèp la pale anben pou kouwè li la Tayland li menm pèdi yon kago ebyen ki tap eseye pase avèk petwòl la nan espas. e de twa e de twa o mond lan ben nan moman sila se gwo rèl moman sila n ap anrejistre emisyon sila ou pa mande pi devan de fòmasyon gen moun k ap poze kesyon ki kote gè sa li menm li pwale m pap di be m pap di ze men sèlman yon gè etazini rantre ladan l la kounye la ki ta vle fè bak pandan se tan etazini fè konnen ke yon semèn ou byen de semèn gè ap dire ben pou iranyèn yo tande byen wi mesye yon peyi ki gen e 6000 milenè wi 6 mil milenè, sa vle di ke yon pakèt tan, hum, sa vle di ke pa gen kin peyi ki kolonize peyi sa, a vle di ke son peyi, yo pa pè mouri, yo pa menm, yo pa pè mouri, m te kapab di w, e yo pa pè mete yon bonm ou di mwen kèlke swa bagay la pou yo kapab al fè dega, epi se men peyi sa kounye a Etazini al atake, enben kòm kwa ke, enben fòk yo kraze rejim nan, e rejim sa ki la, anpil tan, sa vle di ke nou pa ka kontwole kantite tan rejim sa li menm li la, enben poukò li la, gid siprèm nan di, Etazini fenk kare, ebyen pèdi avyon, fenk kare pèdi elikoptè, fenk kare pèdi bato, e nan moman sila nap pale la bagay la vrèman rèd, si se mwen kap di ou pap kwè, men nou gen de enfòmasyon ki trè sansib nou pral vin pataje avèw, ann al tande odyo sa petèt wa gen yon ide de sa kap pase la, ann pati pou plis detay pou plis eleman de fòmasyon avèk odyo sila. Medam la sosyete, ann tande ansanm petèt wa gen yon ide de sa. Nouvo Gid Siprèm peyi Iran an voye yon mesaj klè bay Prezidan Donald Trump. Prezidan Trump fache, boude, move kou kong. Dirijan Iranyen yo fè konnen Yo pare pou yon gè de long dire. Mojtaba Khamenei, ki se premye pitit gason Ayatollah Khamenei ke lame amerikèn elimine semèn ki sot pase a nan premye frap ki te fèt nan peyi Iran. Enben misye Se li menm ki te chèf kabinè papa l pandan 20 dènye ane yo. E se sa ki koz ou wè operasyon yo te kòmanse apati de 25 minit aprè frap Etazini avèk Izrayèl lakay Khamenei nan peyi Iran. Peyi Iran fè yon fè yon entèvansyon li lanse yon apèl bò kote tout peyi ki se alye Lèzetazini Damerik li mande tout peyi sa yo nan minit ke nap pale la a tande byen wi pèp ayisyen li mande tout peyi ki se alye Lèzetazini Damerik li di yo konsa ke Si nou konnen ke nou pare pou nou ekspilse tout diplomat ke Etazini gen lakay nou, fèmen anbasad Etazini nan peyi nou, m ap ba nou pasaj nan detwa Dòmouz la. Etazini fache. Prezidan Trump fache. President Trump move kou kong. Men rete la. Nou pral pale kichoy ansanm avè w. Pase granmoun nan peyi m toujou di l, bay kou bliye, pote mak sonje. Ou ka fè, ou fè. Men jisteman gwo kote ou rive, ou kapab fon ti ralanti. Pèp ayisyen, mwen kontan pou m ansanm avè nou. jan ke pastè Louis Saint te toujou di l, pa gen peyi san lame. E jodi a tout chèlbè President Trump ap fè la a, se paske yo gen lame ki pi pwisan sou latè, oubyen youn nan lame ki pi pwisan sou latè. Tout chèlbè nou wè ke Iran ap fè devan Izrayèl, devan Lèzetazini Damerik ki se grand pwisans ekonomik e militè di mond jan ke yo di l lan, Se paske Iran gen 1 milyon 180 mil solda. Se paske Iran gen de patriyot konsekan ki renmen peyi yo ki deside batay e pou mouri pou la patri. Paske yo di la mò se yon benediksyon ke li ye pou yo. Pasteur Louissaint. Eske gen peyi san lame? Pale avè yo pou mwen.
Pa gen peyi san lame. Jamè. Ki sa m di la a? Pa gen peyi san lame. Enben, lè m konnen ke pa gen peyi san lame nan mond sa a, m pa ka kanpe antanke Kapitèn Bèto, peyi mond lan an gè, epi m rete antanke yon kapitèn ki rezève k ap gaspiye. Non! Atansyon! Gadafou! 2. Lèzetazini Amerik, m santi yo pral gon pwoblèm kapitèn nan jou k ap vin la yo. Nou pa dakò avè m non? A! Ou fè respè non mèt la. Etazini Damerik nan jou k ap vin la yo pral gon pwoblèm kapitèn. Pase jan m wè Iran kanpe la a, m santi ke Etazini pral gon pwoblèm kapitèn. Anben mwen menm, kòm Kapitèn Bèto, m met tèt mwen, m wetire m an rezèv, m met tèt mwen sou tab la jisteman pou ke m fon dil avèk Etazini. Ou dakò avè mwen? Anben nou ka dakò wi, m ap fon dil, dil m lan gen anpil bagay ladan l. E dèl depa map tou di prezidan Trump sa, paske ou konn sak pase? Tande byen. Dil mwen an gen anpil bagay ladanl. Dil mwen an 1 antanke kapitèn gon kote yo paka metem. Gon kote yo paka voyem. Ou gon kote yo paka voyem. M son kapitèn wi. Ou pral pwopozem jisteman nan e poum ale nan Mwayen Oryan. M ap di w nan Mwayen Oryan an, men ki kote m vle ale nan Mwayen Oryan an. Pa gen pwoblèm. Pase m ap bay tèt mwen yon dil. Dil pa m nan, antanke Kapitèn Bèto, ki pral goumen pou lame amerikèn, paske m pral, m santi yo pral gen pwoblèm kapitèn, e nan jou k ap vin la yo, paske e mwen k ap chèf de twoup wi, atansyon! Premye bagay ki man nan dil mwen an, Sa ke m pa pral sur le front. Pase se kapitèn mwen ye. Pa nan bagay sur le front. Talè yon ti dwòn vin frape avè mwen. Pa nan bagay konsa. E nan deal pa m nan ke m ap genyen avèk Etazini, ou konprann mwen, e deal la, l ap gen plizyè bagay ladan l. E m pral eksplike nou talè. M pral eksplike nou talè konsa. Rete la paske pa bliye kapitèn Bertho a laparèy. Jodi a mwen kontan pou ke mwen di nou bonjou, bonswa tout moun. Depandamman de ki kote ki lè wap tande nou e wap gade nou an, ankò yn fwa son plezi pou mwen poum ansanm avè nou sou platfòm sa ki se platfòm YouTube info Bertho a. Ankò yn fwa Kapitèn Bertho a la parèy. Epi map mande chak grenn nan moun, chak grenn nan nou kap tande, kap gade la a, ekril pou nou lan espas kòmantè lan, pa gen peyi san lame. Eske nou ka ekri sa pou mwen? Pa gen peyi san lame. vle chak grenn moun ki deja branche nou nan moman sa pou nou ekri sa pou mwen tanpri souple pa gen peyi san lame se kapitèn nan chèlbè mesye wè bagay la wè kapitèn nan ta merite yon dam bò kotel la wi yon dam adwat mwen yon dam ki abiye menm jan avèm depi yon dam prè pou abiye menm jan avèm ou mèt vini mèt vini depi yon dam prè atansyon Fò fò prè pou angaje w nan konba ansanm avè m paske nou pral fè yon deal avèk Prezidan Trump. Talè konsa, m pral eksplike nou, mwen menm, pwopozisyon pa m nan men kisa ke li ye paske deal pa m nan gen anpil bagay ladan l. Paske lame ame, jan m wè Iran kanpe la a, Etazini pral bezwen sòlda. A wi, Etazini pral bezwen sòlda. Ou menm ki ki Etazini, ou pa gen papye, ou pa gen papye ou pral gen yon deal nan men w. An m di l pa m nan e pa sa. M bay m bay pwoblèm papye. Ou konprann mwen? Sa vle di ke ou menm ki la jodi an, ou gen pwoblèm, tout jounen kè w ap sote nan ti piyès. Si yo voye w nan Mwayen Oryan w pa prale? Di mwen wi, di mwen wi, si yo voye w nan Mwayen Oryan pou yo ba w paspò, pou yo ba w rezidans, pou w sispann kouri devan imigrasyon, èske w pa prale? M pral m pral ofri dil sa pou ou. E nou bay se Etazini pral gen pwoblèm efektif wi. E la m pral wè kote si nou si nou kapon vre. E la m pral wè si nou laj vre. Nan dil pa m nan e sa m pral pwopoze. W ap sezi wè sa? Nou la 350 mil ayisyen, 353 mil ayisyen, e gen pwoblèm tps, jodi a 353 mil ayisyen, yo chak la genyen yon ti fèy papye nan men yo, kap ekspire le 15 la, yo pap ka kondwi. Ebe, mwen al negosye pou nou. Mwen al negosye pou nou wi. Oh, fè respè non mèt la. Mwen m di l mank anpil bagay ladan l. Di l mank anpil bagay ladan l wi. Di l mank anpil bagay. Nou pa gen papye, nap kouri devan imigrasyon, nou pè, tankou sourit, nou pa ka travay. Moun pa viv konsa. Moun pa viv konsa, Kapitèn Bèto pral defann nou. M pral pwopoze, m pral met tèt mwen sou tab la 1. Pou mwen dabò, pou mwen, paske gen anpil bagay m pral mande pou tèt mwen, mwen mwen, e pa m pral bay papye, papye pa enterese mwen. E lòt bagay m pral mande yo, se pou nou. E m ap di nou rete la. Men antretan ban m pwofite di n sa. Ayiti gen 3 kontra ke Alix Didier Fils-Aime me siyen avèk 2 nèg ke l di ki se ameriken. Oken pwoblèm. La m ba l poze, m pa, m panse ke nou dwe pote prezidan Trump, Trump, e, e, e, e plent pou nèg sa yo. Paske ou wè sa k pase? Gen 5 nèg nan peyi Dayiti, depi yo bezwen touye yon prezidan, yo vin chache 3 ameriken. Aa papa, ou ko, ou pa ta fè yon ide non? Ou wè Fils-Aime jodi a, Fils-Aime prè pou l touye tout ayisyen, men li melanje tèt li avèk 3 ameriken. Li pran 2 ameriken met dèyèl, avèk ameriken sa yo li panse ke li gen dwa de vi ou de mò sou chak grenn ayisyen. Fizeme yo banm diw sa gasonm. Ou wè mwen kap pale avè w la? Sim jwenn mil polisye. Mwen menm kòm kapitèn m chèf de twoup. Tonnè kraze m pandan w ap rete nan peyi a m pran w. Pandan w ap rete nan peyi a m pran w, m di w pa chèf ankò. M fout enstale nan palè Azonal e m di kòmandan Guy Philippe vini. M t ap kite André Sol kòm minis de defans. wi. M tap fout yon koudeta. Ok. M tap bal yon non wi. Petèt m te ka rele l kou de fòs pou liberasyon peyi Dayiti. Pou ke nou rapatriye souverènte nou. M tap rele l kou de fòs. Nap chèche yon bagay poum bali wi rapid Men fize men gason m garanti w Paskem pa gen nèg avèm Ou kwè sim gen nèg avèm M rak ti bouraze nou mesye anba M fè nou banm tè a blanch Bann ti vòlè Ti vòlè kote nou ye Bann ti vòlè kap chèche ti kòb leta poun vòlè Ap vin rele kò tèt nou Ou nou soti nan sektè prive Ki fout sektè prive Sektè prive konn vòlè konsa Bann ti vòlè kote nou ye bann ti chyen ti kokorat ti vòlè ti visye ti asasen ti gang santi kote nou ye ti vòlè kap vale bòz tout kote nan miami ti chyen debake nan peyi dayiti ap fout vòlè ti kòb leta bann fout sektè prive konn ap veye ti kòb leta pou vòlè nan nivo sa non peyi nan eta lye la bann ti vòlè bann ti chyen ti kokorat. Ti asasen kote nou ye. Nap tounen sou sa wi. Bann ti vòlè. Map vin pale avè nou talè. Bann ti awousa. Bon ekip ti chyen sot kote yo soti. Yo pa gen ni monte yo ni desann. Bon fizeme yo fèm konnen ke se moun ki te fè ti kè poule wi. Poul te rantre ayiti wi. Yo dim fine fizeme se moun ki te fè ti kè poule wi. Pou misye sot miami poul al ayiti. Se moun ki fè ti kè pou ti chyen wi. Pou ti vòlò a y mèt la. Ti vòlò a menm kòb ti kèl pat fout genyen non. Epi ti volo a ka antre an Ayiti, epi ou tande yo di li PM. Jodi a misye ap siyen kontra pou milya dola ameriken sou do yon peyi ki nan eta sa. E nan kontra yo, si w te wè gon kontra yo ta di w konsa ke wi gon wout k ap soti la, ou konprann sa m vle di w lan, nan gran nò pou travèse, ou konprann sa m vle di w lan, pou travèse pou rantre Leyogàn, padon, pou rantre fè kòd, fè kot lanmè a nèt, pou yo retire Site Solèy, fè l fon sèl avèk ayewopò entènasyonal Mayi Gate. Si te gon kontra konsa, ou bay devlopman, bay tèt chaje, Nap di pa gen problem. Nou fout vann zam avek gang. Nou fe gang kraze prizon. Jodi an premye sa nou vin fe, nou pran kontra nan men leta pou nou konstri, rekonstri prizon pou leta. Nou ap konstri prizon pou nal mete menm volo kap kraze prizon anko. Map di nou sa tre byen. Nan menm prizon ke nou anvi konstri yo, si nou te gen chans konstri youn ladanl, mwen menm si mta gen chans pran pouvwa jodi a, premye moun ki tap al nan prizon an se nou. Bann gang kote nou ye bann vole, bann asasen. Nap tounen. Ret la. Jodi a se m gen gwo bagay pou m pale, m ap tounen sou ti vòlè sa yo. E m ap pral pale avèk moun pwòp. E Prezidan Trump sa w gen w fache konsa monchè? Mwen menm m vin pale avè w monchè. Ou pa fache konsa mèt la. Ou pa fache konsa non Prezidan Trump. Talè non. E Prezidan Trump adrese l avèk nasyon an yè swa. Li fè deklarasyon sou gè k ap pas, sou gè lan nan peyi Iran. Trump fè yon deklarasyon ki bay kè sote. A wi. Prezidan Trump fè yon deklarasyon ki bay kè sote nan minit k ap pale la a. Prezidan Trump di ke pa twò lontan.

fè yon entèvansyon tou. Macron pale gwo koze. Macron deplwaye pòt avyon Charles de Gaulle lan, ki se pòt avyon fransè a, nan Mwayen Oryan an. Lèzetazini Damerik ranfòse kapasite amada li nan Mwayen Oryan ankò. Yon twazyèm pòt avyon. Pòtavyon sa rele George W. Bush. Pa bliye, Etazini te deplwaye pi gwo pòt avyon ke yo genyen, se pi gwo pòt avyon ki gen nan mond lan, ki se pòt avyon Gerald Ford. Apre sa l te deplwaye dezyèm pòt avyon Abraham Lincoln, yon bagay konsa. Epi twazyèm pòtavyon ameriken an ki se W. George Bush. Enben Lafrans avanse avèk yon katriyèm li menm ki se grenn sa ke yo genyen an ki se pòtavyon Charles de Gaulle. La a gen 4 pòtavyon nan Mwayenn Oryan an Pou kiyes pou selman iran. Mezanmi iran pa Venezuela pa pote boure pa pote boure pa pote boure peyi iran pa Venezuela pa pote boure pa pote boure bon janm bèto e sa vle di ka sa vle di la se devan iran pral batay la vre talè wi e se devan iran pral batay la. Devan Iran menm si map bay tèt mwen fòm reflechi wi. E devan Iran m pral batay la, Iran gon ti dwon e talè wi. Men ou wè bagay mwen wè bagay map gen pil bagay ladan li. Iran talè mesye dam. Sa vle di ke nan mesye m genlè m genlè m genlè m genlè pral antre nan gè a nan move moman wi. Nan moman gè a pral pi sovaj e sa vle di ke devan Iran m pral batay la. Iran gen ti drone sa kote ti drone nan ye la kote li e talè Iran gen ti drone la ti drone nan ap bay problem e ti drone sa mwen menm bon sa e de twa domouz de twa domouz lan se li menm ke Iran bloke sa se li menm kote ke ki genyen 20 a 25 pousan rezèv petwòl pase nan mond lan la sa vle di ke Iran natirèlman bloke yon pati nan ekonomi mondyal lan la de manye estratejik antan de gè Iran dwe fèl Iran. E nan aks kote l ye an, Iran li menm li bloke. Alò, aks kote Iran ye a li laj anpil, li mezire 50 kilomèt de lajè. Apre sa gen yon angle ki mezire natirèlman 10 kilomèt de lajè. Men ni, w ap gade pou w wè, gen, padon. Kote nou wè ki an wouj la ki alò ki make detwa Dòmouz lan e tout tèren ki dèyè a, tout espas teritwa ki dèyè a se pou Iran. Dakò? Epi nou wè ke espas sa a, sa vle di koub lan li egzakteman 100 alò 50 kilomèt de lajè. Men gon lòt kote lè bato yo pral sòti, li mezire 10 kilomèt de lajè. Sa vle di ke se tèt mòn avèk yon lòt tèt mòn ke bato a ap pase la. E se sèl la pou l pase pou li sòti nan Mwayen Oryan. Sa vle di ke se la a ke Iran bloke, enben, 25 pousan petwòl k ap itilize nan mond lan. Sa fè ke, nan minit ke m ap pale la a avè nou la a, mwen menm, gè nan Mwayen Oryan li deja rive lakay mwen. Oke? Li deja rive lakay mwen. Sa vle di ke le pri de la gè m kòmanse peye l. Ou menm tou k ap tande, k ap gade la, ou kòmanse peye l nan gaz ke w ap fè isit.